Ou te konnen gen 3 kote nan Etazini, sou 3 kote sa yo, menm se lè ou sou depòtasyon, imigrasyon pa kab pou ou pou l depòte ou? Ebyen, si w ta renmen konn ki 3 kote sa yo, rete gade videyo a jiska lafen. Pa bliye m se nèg Meksik lan. Se toujou yon plezi pou mwen pou m sèvi nou isi an nan Meksik de tout sa k ap pase sou fwontyè Etazini avèk Meksik. E si w apèn tonbe sou paj sa, kote w ap gade videyo a oubyen chanèl sa, m ap mande w pou w abòne pou w pa pèdi pwochen videyo n ap gen pou n pot pou ou sou chanèl sa. Jan m te di nou an nan tit videyo a guys, gen 3 kote nan Etazini depi ke ou 3 kote sa yo imigrasyon pa ka fè w anyen ditou. E premye kote a, pou n pa fè videyo a tèlman long, premye kote a se legliz. Lè ke ou antre anndan yon legliz, ou genyen yon gwo pwoteksyon kote imigrasyon pap kapab fè w anyen ditou. E twa, dezyèm kote a, se lekòl. E lè w anndan lekòl, se kòm si m ta vle di w, se anndan yon, m pa, m pa kab di w, m pa kab, m pa kab di w vrèman kote m te ka, ou gen sekirite anpil, e kote imigrasyon pap kapab fè w anyen. ditou nan peyi Lèzetazini. Pou n fini guys, twazyèm kote a, e nou konnen nou pran legliz, lekòl, e twazyèm kote a guys li pa lòt, anpil nan nou ap tann li, men m ap mande w pou w abòne guys anvan m lage twazyèm kote a, paske videyo sa a e pa nenpòt moun ki kapab pote l pou w. Ebyen twazyèm kote a guys li pa lòt se lopital guys. Ou menm ki san papye. Nan peyi Lèzetazini, pa fè kèw sote menm se lè ou ilegal ou bezwen al lopital guys sof ke pè fè pridan lè ke ou nan lari a men imedyatman ke ou antre anndan lopital la ou pa bezwen gen kè sote imigrasyon pa kapab vin pran w poul depòtew menm se lè ou te gen yon lèt depòtasyon nan menw li pap kapab rantre poul pranw Sèl si ke ou menm ou ta soti deyò a epi li mete lapat sou ou. E lòt nouvèl nou gen pou ou jodi an la nan videyo sa, nap fè w konnen ke Machasousèt, e eta sa a li menm li anonse ke depi jodi an la e li fè tout moun konnen apati de premye jiyè kap vini la ki se jiyè 2023 a e tout imigran kap viv nan eta sa ki san papye Y ap kapab fè lisans machin yo san pwoblèm pou yo kapab achte machin yo e pou yo fè tout sa yo gen bezwen avèk machin yo guys. Se yon bon nouvèl li ye paske m konnen gen yon pakèt konpatriyòt ki antre nan peyi Tonton Sam nan la nan moman an e ki pa antre avèk papye e m konnen ke lè yo tande yon nouvèl konsa m panse ke se yon bon nouvèl l ap ye pou yo e. Bagay sa, chans sa imigran yo jwenn nan la, m kapab di nou se akoz de demokrat yo, e paske nou konnen eta Massachusetts la se yon repibliken k ap gouvène li, ebyen nou konnen anndan eta sa gen plizyè zòn, ebyen nan plizyè zòn sa yo, moun ki majistra zòn sa yo, e se de demokrat yo ye. E demokrat yo, yo plis, e avèk yon, nou konnen yon fason gouvène, yo kapab e pran desizyon yo paske yo mete tèt ansanm e pou yo kapab rive pran gwo desizyon sa a kote pou yo bay, pou yo bay e nenpòt 250 mil imigran k ap viv nan eta sa yo aksè pou yo kapab fè lisans machin yo apati de 2023 k ap vini la. Pa bliye m se nèg Meksik nan kay. Si w te renmen videyo a. Fèm konsa e si w pat renmen l tou kite yon kòmantè pou w dim kisa w pat renmen nan video a. Bye tout moun nap kwaze nan lòt video.